Bonjou bonswa tout fanatik Evel Michel yo Ebyen jodia la mwen kontan poum fè ti video sa a voye pou ou Alò nap ekskizem kanmenm paske m fè 2 jou m pa lage video E nou konnen nou te genyen devinèt deyò Kidonk chak video nou toujou mete devinèt moun ki reponn nou voye minit ba yo Eh wi nou salye w sa pral depan de lè ke ou rankontre a video a. Si se maten, bonjou, si se aprè midi, bonswa. Brèf, e n ap tou antre direkteman nan repons devinèt yo. E nou te poze yon kesyon, nou te di, e pou ki sa

Hay! Alò, sa se premye kesyon nou te poze. Dezyèm kesyon an nou te di, banm 2, 2 bagay ki koz Espanyòl yo te deside touye Kristòf Kolon pandan yo te sou lanmè a. Mezanmi, 2 ti kesyon pou moun yo ta pran ti minit lan byen rapid wi, malgre m fè plizyè jou sa yo m pa jwenn. Mwen mande nou pou nou banm 2 bagay ki koz Espanyòl yo te deside touye Kristòf Kolon pandan yo te sou lanmè a.

Kidonk li pa zanmi 96 ki revel se paske 69 lan li menm li soti andedan 66. Koman nou eksplike sa? Tout moun konnen 66 se madivin oubyen masisi. Pase kelkanswa moun nan yo, yo ale kòman misye sanble an 66. La yo pa menm bezwen di w, yo di w misye sanble an masisi. Oubyen an madivin. Moun sa yo, lè y ap pran plezi avèk yo, yo souvan, yo souvan e rele yo 66. Ok, yo soujman rele moun sa yo 66, an palan de masisi madivin yo. Men, lè masisi ou byen madivin, lè moun sa yo ap pran ti plezi yo antre yo, e byen, yo fasilman tèt antye. Ok, yo tèt antye. Pa bliye 66, Se 2 6 kole yo. Ok. Ki bay 66. Men, 66 lan li menm ki vin gen non e masisi. Ki dekrive an masisi. Ebyen, de moun sa yo, le ap fe seks ou byen ap pran plezi antre yo. Ebyen, yo fe tet antye. E 6 lan, li menm. Alò moun ki pran fati gason an, li bay tèt li sou anba, lòt 6 la li menm li bay tèt li sou anwo. Kounya la, e li vin 6 ki moute tèt li al nan janm lòt lan, li vin pote li vin pote non chif 9. Sak te deja e kouche anba a, li bay tèt li e 6. Kounya l vin baw 69. Eske nou la? Sa vle di Tèt antye, Yn fwa ke 2 moun sa yo, yo tèt antye, ebyenl vin baw 69, se sa ki koz 60 e 69 la li menm li zanmi 66 paske 69 la li soti andedan e 66. Sa vle di masisi an li menm, lè yo vin ap pran plezi yo, yo ale tèt antye. Youn, yo chak la ale nan janm lòt. Ok? Ti Pòl. Ti poulin ale nan pye ti malin, ti malin ale nan pye ti poulin. Kounye al vin bay 69. Mwen kwen nou konpwen avèk sa. E pou nou pran dezyèm repons. Dezyèm repons nan kesyon an se te banm de bagay ki koz espanyòl yo te desi de touye Christophe Colomb pandan yo te sou lanmè a. Ebyen eh repons lan, espanyòl yo te wè Pou distans yo te sòti, yo p ap ka jwenn tè, yo pa ka jwenn tè, ebyen, yo wè pou yo pou ta retounen kote yo te sòti an, ebyen y ap mouri, paske yo pa gen sifizan manje. pou yo konti pou yo manje e pou yo fè pakou lan ebyen yo wè yap mouri ebyen yn fwa ke yo wè yap mouri ebyen yo di yo yo ap yo deside pou yo tiye kristòf kolon paske yo gen tròp tan sou wout lan sou lanmè an kristòf kolon pa ko janm ka jwenn tè ansanm avèk yo se paske yo te wè yo ta pral mouri Se sa ki koz yo te deside touye Kristòf Kolon. Dezyèmman, dezyèm pati an, yo te deside touye Kristòf Kolon, se paske Kristòf Kolon pa t yon Espanyòl. Eske nou la? Kristòf Kolon pa t yon Espanyòl, ebyen, se sa ki koz yo te plis te vle touye l. Paske si Kristòf Kolon te menm nasyon avèk yo, yo pa t ap gen ide pou yo touye l. Èske nou konprann sa? Sa vle di, premyeman, se paske yo te wè yo fè twòp tan sou lanmè yo pa ka jwenn tè, e kidonk yo wè yo pap ka retounen kote yo soti a pou distans yo lanmè yo pakouri, grangou ap pete fyèl yo, ebyen, yo te pran desizyon yo di yo ap tiye Kristòf Kolon y ap lage l lan lanmè. Alò, dezyèmman, se paske Kristòf Kolon li menm li pa t yon Espanyòl, Kristòf Kolon tout moun konnen se yon Italyen misye ye. Misye te fèt a Jènvil d'Itali, men li ta, li tap viv an Espay. Ebyen misye pat an, pat yon Espanyòl. Si l te yon Espanyòl, kèlkeyonswa yo te wè yo ta pral mouri, yo tout nèt tap konsanti yo mouri ansanm. Paske se menm nasyon yo. Sa vle di yo pa gen kè sansib e pou Kristòf Kolon nan yon sans paske l pa nasyonalite, yo pa gen menm nasyonalite ansanm avèk yo. Ok? M kwè tout moun konprann repons sa ki trè fasil. Mèsi. Bon, jodi an la, e nou pa pote devinèt non, nou pa gen devinèt jodi an, men nou plis pote travay. Ok? Nou plis pote travay. Ou menm ki gen yon telefòn nan men ou, ok? Ou menm ki gen telefòn nan men ou ki fè entènèt, ou plis pran plezi ou gade, ou pa antre anyen, ebyen, nou pote yon avantaj pou ou. Ok nou pote avantaj pou ou. Kidonk nap wè sou ekran an nou wè mwen ekri vin fè kòb avèk chanèl YouTube Evel Michel la, chanèl YouTube sa se chanèl YouTube sa, chanèl YouTube Evel Michel la, kontaktem sou nimewo sa ki se 829 865 2861 sa se nimewo m. Premyeman pou fè kòb ansanm avèk nou sou chanèl la fòk ou gen. 2 oubyen 3 telefòn oubyen yon laptòp ok dezyèmman fòk entènèt ou bon fòk entènèt ou pa pede koupe twazyèmman ee nap peye w nap peye w sou chak 100 è de tan san è de tan de vizyonman nou jwenn nan men w. Paske se yon playlist nou pral voye ba ou pou li playlist lan. Kidonk, e è de vizyonman ou li yo ki vin egal avèk 100 è de tan, n ap peye ou sou chak 100 è de tan ou. Pran le ka, si nan yon semèn ou ta fè e plis ke 100 è de tan, 200 è de tan, an serye, menm ke l pa gwo, men gen ti bagay k ap antre nan men w kanmenm. Eske nou la? E katriyèmman ki donk m pa t mete l, fòk ou pa gen pwoblèm chaj. Ok? Sitou pou moun ki Ayiti yo, nou konnen gen kote ki pa gen kouran, fòk moun nan gen yon entènèt ki bon, fòk moun nan ka gen yon de ou twa telefòn, e fòk moun nan pa gen pwoblèm chaj. Depi ou konnen w konsa. Ebyen ou mèt kontakte m sou nimewo sa a ki sou ekran an. Epi mwen menm m ap negosye avè w, m ap ba w plis enfòmasyon. Epi n ap fwape. Ok? N ap fwape. Menm ke ti kòb la pa gwo, men l ap itil ou kanmenm. Kidonk, menm se yon pen w ap manje avè l, e n ap antann nou kanmenm. Mèsi. E, avan tou fò m pase yon ti bagay nan men nou. Nou konnen depi m moute fò m ba nou yon ti zen kanmenm. E pa bliye, Prezidan Luis Abinader, misye pran fwap nan men Etazini. Ok? Misye pran fwap nan men Etazini. Ki donk, e baton ki bat chen wouj la, li bat chen nwa. Mèsi babay, nan pwen nan lòt videyo.